Hello hello guys kòman nou ye yon lòt fwa ankò se Jenny Loves Kitchen ki rantre la kay ou pou yon lòt videyo jodi an jan nou kapab wè sa mwen vini ansanm avèk yon nouvo resèt pou nou ki se yon resèt diri ki chaje ansanm avèk gou e avèk koulè jan nou kapab wè sa mwen ap netwaye krevèt e nap genyen pou nou itilize engredyan sa yo ki se kawòt, seleri. E nou gen pwavon wouj, jón, vè, nou gen peti pwa, nou gen mayi, zonyon, lay. Se engredyan sa yo nou pral itilize, nou gen tomat. E mwen genyen diri sa ki deja prepare, ki deja fin kuit. E mwen te rankontre vyann sa yo nan frijidè, sa mwen fè, mwen pran yo tou, mwen pat gen lide itilize yo, men lèm wè yo, mwen di poukisa m pa ka itilize yo, e mwen ajoute yo. Donk la nou kapab wè mwen ap chire yo ansanm avèk menm, e pou m kapab mete yo nan resèt nou an. Si ou pa gen viand se pa yon obligasyon pou ou ajoute li men si tout fwa ou ta renmen ajoute l ou kapab prepare l konsa tou si ou ka fè menm jan avèm si ou te genyen viand nan frijidè a li pa oblije viand kochon li pa oblije viand poul nenpòt viand nou genyen an nou kapab ajoute li. Kounyeya sa mwen fè mwen koupe lay e mwen mete l fri. Apre sa m ap gen pou m mete zonyon an fri ansanm avèk lay la. Tout pandan lay la fri mwen vle pran yon ti tan pou m kapab remèsye nou chak ki toujou ap sipòte chanèl la. Mèsi paske nou toujou banm yon ti tan nan tan nou e pou nou kapab gade video yo sa vreman fem plezi mwen vreman apresye sa mèsi anpil. E map mande nou silvouplè pa bliye pataje video yo ansanm avèk lòt moun nou panse oubyen nou konnen ki enterese ansanm avèk kwizin E pataje nan gwoup kwizin yo, pataje tout kote, yon fason pou fanmi Jenny Loves Kitching nan li menm li kapab grandi. Aprè zonyon yo fin fri, e sa mwen pral fè, mwen pral ajoute vyann e poul la ansanm avèk vyann kochon an pou yo kapab fri ansanm. E aprè mwen fin byen melanje yo mwen kite vyann yo fè yon ti fri ansanm avèk lay la, zonyon an, sa mwen pral fè map ajoute yon ti poud adobo ladan, nòmalman vyann yo yo menm yo te deja sizonnen yo gen gou pa yo men mwen ajoute adobo an se pou Lòt engredyan map gen pou m mete nan resèt nou an. Kounye a mwen ajoute yon ti poud lay. E mwen ajoute sèl. E apre mwen fin byen melanje yo mwen ajoute pwavon yo. mwen byen melanje ankò, apre sa mwen ajoute seleri ke mwen te koupe yo tou. Nou kapab wè toutan map ajoute engredyan yo, mwen melanje yo yon fason pou yo kapab pran chalè ke yo bezwen e pou gou yo kapab melanje. Mwen fin ajoute karòt mwen. Melanje l. Kounye a sa mwen pral fè, m pral ajoute yon sòs chinwa ladan. Petèt nou gen dwa konnen l sou non salsa china oubyen soy sauce. Donk se li menm ke mwen ajoute, se li menm ki pral bay diri nou an koulè ke n ap bezwen an. Ok guys. E si nou pa renmen sòs chinwa a, sa nou kapab fè nou gen dwa e itilize djondjon e natirèl la, sèl sa nou kapab fè l près yon fason pou nou pa ajoute anpil likid nan resèt lan. Kounye a mwen ap ajoute diri ke mwen te deja kuit apa a, Nou kapab wè mwen ap mete l e ti kras pa ti kras, se jis pou m pa mete twòp, yon fason pou diri an li menm li kapab jwenn koulè, epi pou diri an pa plis ke vejetal ke nou genyen yo. Tout pandan nap kontinye mwen vle poze nou yon ti kestyon dim non kisa nou panse de resèt sa rakontem kite yon kòmantè pou mwen pou nou kapab dim kisa nou panse de resèt la ok guys. Chak fwa mwen fin melanje mwen ajoute yon engredyan. La mwen ajoute peti pwa avèk mayi an, sa mwen fè mwen tounen melanje yo ankò. Yon fason pou tout kapab jwenn chalè e yo kapab jwenn gou. Kounye a mwen pral ajoute avan dènye engredyan nap gen pou nou itilize an ki se krevèt yo. Aprè mwen fin ajoute yo, map genyen poum melanje yo e mwen pral asirem ke mwen mete tout pa anba diri an, yon fason pou yo kapab jwenn kantite chalè yo bezwen pou yo ka kuit lan. Nou kapab wè kem pa kouvri e pwalon an, yon fason pou e krevèt yo yo menm yo pa kuit depase limit E yo, paske lè yo twò kuit li vin di, li pa, li vin pa genyen menm texture ke li, li dwe genyen an. Dènye engredyan n ap ajoute se yon ti pèsi fre. Hey wi guys, se la ke mwen rive nan fen videyo an, Siw te renmen ti video sa pa bliye banm yon like kite yon kòmantè pataje ansanm avèk yon fanmiw yon zanmiw pataje tout kote pataje nan gwoup kwizin pataje pataje silvouplè e pa bliye save video a yon fason pou kapab jwenn li byen fasil ok guys. E map di nou tout yon gran mèsi ki tap gade video sa, m espere ke li te vrèman ede nou, li te enspire nou, epi nap wè yon lòt fwa ankò nan yon lòt video pou yon lòt resèt. Bye!